Nou salye tout zanmi k ap koute Radyo Televizyonè. Nou kontan pou nou avèk ou. Nou mande w pataje, lak, fè kòmantè e abòne. E wi, apresye videyo sa a si w panse lòt moun ka benefise videyo sa a. Nou kontan pou nou avèk ou sou. Chanèl Pò La Radyo Televizyonè Entènasyonal E jodi a sa fè lontan wi nou pa nou pa pale nou pa nou pa prezante emisyon men jodi a nou kontan pou nou avèk ou E Gen anpil bagay ki di, anpil bagay fèt. Peyi a li lan sitiyasyon soti lan depatman Gandans aktyèlman la m ka di w lapli fè kenken. Lapli ap tonbe pa janm pase espesyal zòn pitit rivyè de dam mari e ou konnen lè lapli tonbe konsa se anpil pwoblèm pou peyizan yo tankou ane sa. Akoz lapli k ap tonbe a, m ka di w, e lapli a li fè pa gen mango. Se vre e gen anpil veritab ki vini ane 2026 la. Men ankò sa n ap priye Bondye pou siklòn pa vini pase soti sèjousi depatman Grandans lan Li konn anpil tribilasyon lan peryòd sa yo, s, oswa tranbleman de tè, oswa siklòn, oswa e li konn pran anpil tan tou e peyizan yo pa jwenn lapli e ou konnen peyizan an efektivman li. li jwe m te ka di w li plante sou mèsi Bondye pliske l pa gen ponp dlo e lapli a lè lanati bay lapli yo jwenn e w konnen tout sa twòp li nwi e pli souvan lè lapli a tonbe li anpil dega e dlo konn gate. te jaden peyizan an e pafwa peyizan an li li pa gen mwayen pou l fè alò l gen volonte pou l travay men mwayen yo yo pa teri pou li donk m ka di w e ak brenn peyizan an ak bon sans li l ap bouje. Kòm mwen di w ane 2026 la anpil lapli nan depatman Gandans sa fè lapli lave flè mango yo, jete flè mango yo e ane sa ap gen difikilte pou gen mango, pap gen mango menm se vre gen veritab. Gen bannann, men èske lan peryòd siklòn lan, ki jan sa pral ye? Aktyèlman la, pye bannann yo an gete, bòzò, chèlbè, flannè. Men, lan peryòd Jwen, Jiyè, Out, Sektanm, rive Oktòb nou konnen sa ye mwa ki kapab debouche ak gwo van siklòn e e la tèt mwen chaje e Gen plizyè ane la soti gran sid la e pa gen anyen ki grann choz ki fèt pliske peyizan pa ka pot manje al vann pòtoprens nou konnen kijan wout gran sid la gon lòk e Alò bandi ak vès ak kavat e bandi ak sapat kòmkwa yo mete yon blokis kote peyizan an pa ka soti ak pwodiksyon an sot lan Gran Sid pou moute Pòtoprens. ki vle di m pa bezwen do w e lan peryòd sa pou lam veritab kap gas alò ki pral gaspiye lan sid espesyal lan depatman Grandans. e mwen di ki pral gaspiye m byen di pliske akoz wout gran sid la bloke e pwodiksyon sa yo pa p ka moute Pòtoprens e menm jan tou manyòk e menm jan. Konprann? Donk e pandan ke yap di grangou Ayiti gon grangou pandan ke manje ap gaspiye nan yon seri depat de depatman. Pase nou gon pwoblèm transpòtasyon, transpò, pwoblèm wout. e pwoblèm yo ap toujou la wi paske pwoblèm pa rezoud pwoblèm e solisyon t k rezoud pwoblèm men gon seri de pwoblèm li bezwen moun mwen toujou di pa genyen Moun san lide. E lide t mennen moun e fòk pitit Ayiti reflechi pou Ayiti. Pitit pèp ayisyen dwe reflechi byen pou ayisyen lè nou byen reflechi pou ayisyen anben e nou dwe konnen ke Sousye pou Ayisyen, n ap sousye pou n pou pwòp desten nou. Inyore enterè nasyonal, enterè nou, anben e nou k ap peye sa. Lè Ayisyen viktim, se Ayiti ki viktim, lè Ayisyen pot siksè, se Ayiti k pot siksè. Se antann pou nou antann nou. E pa san rezon zansèt yo te di, Inyon fè lafòs. Li pa posib pou manje ap gaspiye epi pou lòt depatman grangou ap touye yo. Gade aktyèlman la, lontan w te ka di depatman Grandans li premye lan fè manje, apresa w te jwenn depatman Latibonit, aktyèlman la, Latibonit pa lan bagay moun pliske bandi yo e mesye kokorat san ras yo nou konnen kisa yo te fè nou wè e kote bandi yo met dife e lan jaden diri peyizan yo yo yo yo bagay tout bagay sa yo gade non Yo te fèt e yo pase sou rezo sosyal. Men otorite yo pa janm jwenn bandi yo pou yo ta arete yo, remèt yo bay lajistis pou se ras eta pou sa pa repete ankò. Dayè ou wè otorite yo pat janm debou. Pèp ayisyen poukò l. Pèp la ap soufri. Peyi a ap kriye. Pa gen kote lan peyi a, pa gen kote ki pa gen pwoblèm. Lan sa nou ye la a, sèl pèp la ki ka sove pèp la nan sa peyi a twouve l la e sèl pèp la ki ka twouve ki ka pot pèp la sekou frè m ak sè m an nou antann nou an n met tèt ansanm pou nou tout ansanm ansanm pou n wè sa n te ka fè pou ayiti manman nou k ap soufri ki konte sou chak grenn ayisyen Lè Ayiti bon e pou nou e pou nou menm Ayisyen l ap bon. Etranje p ap ka etire n nan sa n ye la. Etranje p ap fè anyen pou nou. E nou menm pèp Ayisyen ki pou antann nou. Ann met tèt ansanm pou nou. Ansanm ansanm pou n wè sa n ka fè pou Ayiti. Men anpil chay pa lou, yon sèl dwèt pa manje kalalou. Ann avan ak lanmou, ann avan ak tèt ansanm, ann avan ak inite. Wi, inyon fè lafòs. E moman pou nou ini nou. E moman. Lan bi rasanbleman an, nou dwe kònen l pou tout Ayisyen, pou nou jwenn ansanm, pou nou met men pou nou sove Ayiti ansanm. Mèsi.